Byenvini sou chanèl Sante Pam nan, n ap di yon gran mèsi a chak moun ki toujou kontribye nan avansman chanèl sa. Se toujou yon plezi pou staff Sante Pam nan yo kontinye travay pou yo pote bon jan enfòmasyon pou ou sou kòman pou ou mye ede ou jere griv. Se sur ke ou deja wè de ki sijè ke nou pral pale, lèw fin gade li pa bliye bann yon ti. Like lan, se Sante Pam. Pataje videyo an pou nou. Pa fè egoyis, pa kenbe l pou kò nou, voye yon lòt fanmi nou, yon lòt zanmi nou al gade l, abòne ansanm avèk chanèl la epi pataje videyo an pou nou. Mèsi, se sante pa m, sante pa w epi. Sante pa nou tout! Ann kontinye voye sante pa m monte. Ann ale epi.
M kontan wè w wi Miss, sa k ap fèt menm? M kontan wè w tou wi, kòman w ye menm? A
Nou la, m pa janm tande w. Sa w regle menm?
M kontan wè w jodi a anpil wi. Nou la n ap bay moun yo
bon konsèy sante.

Eey pa gen pwoblèm non miss m pral m pral jere sa pou ou Alors e pandan wap pale de ou bezwen tretman pou ovilasyon an fòk ou pa bliye rejim alimantè a konte tou miss ok sa vle di ke nan fason wap manje li kontribye nan ovilasyon ou sa vle di ke gen moun ki pa konn sa ok donk se pa sèlman medikaman men nan fason wap manje li kontribye nan. Ovilasyon Donk resèt nap ba ou an li trè senp Kounye a la lap gen medikaman ladann tou Donk pou yon moun ovile trè rapid moun sa dwe anmenn aplike yon rejim alimantè ekilibre Donk e Alimantasyon an li jwe yon gwo wòl nan ovilasyon medam yo Ou wè sa m di w lan? Ou wè sa m di w lan? Sa vle di ke gen moun ki pa konn sa men alimantasyon an li jwe yon gwo wòl nan ovilasyon medam yo. Donk on moun ki vle ovile rapid pou sa pa pran tan ebyen li dwe konsome pa egzanp lè moun sa leve le maten moun sa dwe konsome anpil fwi ak legim, salad bagay sa yo. Donk sa a li bon anpil. Wi, ki jan de fwi konsa ke m ka manje lè m leve le maten? Bon, sa va depan de kote moun nan ye a. Gen tout tip de Sa pral depan de kote moun nan ye a gen tout tip de de fi pa egzanp pou moun ki sibi yon pakèt fi ou konnen sibi bagay sa yo fè wè sam di w lan donk si moun nan brezil tou eksetera bon ayiti li menm bon ayiti ou konnen fi a vann chè anpil anpil moun yo konn achte yo konn fè yo tou prepare sa nou rele pla fi a li konn vann m kwè se 150 goud ou ka jwenn yon yon Yon pla fwi. Men se pa tout moun kap gen kob pou chak maten pou lap pran yon pla fwi, ou wè sam di w la. Men sa ka rive moun nan ap jwenn melon Ayiti, lap jwenn fig, lap jwenn ti mango li. Byen ke yo pa sezon yo wi, men ou pa dwe neglije ou pa dwe neglije yo. Fig lan li menm, nou wè sa chak jou. Ok, donk fig la, yon fi ka manje yon grenn fig chak maten. Apresa tou ka achte pistach ou manje bagay sa, li vreman bon anpil. Pistach la lap ede w. Lap elimine, wè sa m nan li di gen omega 3, 6, 9 ladan li, lap elimine vye grès ki lakay ou, ok vye grès LDL, ok donk sa yo yo pa bon, pa egzanp si moun nan gen yon akimilasyon de grès pa egzanp trigliserid. Sa yo tou anmèn. E omega 3 6 9 la ap ede moun. Eske anana fè pati de fwi sa yo tou? Wi anana se yon fwi li ye kan menm. Men anana li menm sof ke ou konnen medam yo pa ka manje nenpòt ki jan sitou lè yo gen règ yo donk
li kapab
ba yo pwoblèm men moun nan kapab manje ak fwi a nenpòt kèl lè. Epi ji yo tou pa egzanp ji kawòt, ji grenadya. Le pi souvan ayisyen gen yon mantalite pa egzanp lè moun ap manje pistach yo di se pou bann. Wè? Lè moun nan bwè bwè ju grenadye a yo di se pou bann. Donk kite ou fè yon bon ju grenadye bay Maro la, y ap di e pou bann. Men non, paske ju grenadye a li bon, li gen anpil vitamin C, anpil antioksidan, bagay sa yo ki bon pou fi a. Ok, ou wè sa m di w la?
Eske ju tamaren an fè pati de ju yo tou? Wi, ju tamaren gen anpil vitamin. Ju tamaren an bon. Ou konnen ju tamaren an bon pou ren nou. Lap ede ren an fonksyone. Depi ou wè ke fwi an li gen menm fòm avèk ògàn ki nan kò, se ke fwi sa li bon pou ògàn yo. Nou ka pran egzanp tomat, ou wè, lòske, lè wap gade yon tomat ou wè li pa gen anyen, men lè w fann li ki sa ou wè? Li gen fòm kè. Li gen fòm kè a, sa vle di tomat la bon pou kè a. Yes, tomat la bon pou kè.
Gen lòt tou, pa egzanp lè w pran, si w pran yon grap rezen, kòman l parèt? Li gen fòm poumon, bwonch, tankou bwonch, tankou poumon, li fòn an de, lè w gade yon grap rezen. Ebyen, li bon, li swanye poumon, ok, li anpeche kansè, eksetera, li anpeche w, li anpeche w fè kansè. Anana gen, anana gen fòm nan kò nou tou? M poko, m poko konnen. Nan pou anana m poko wè fòm anana gen, èske, bon. Mpa wè anana gen fòm ògàn ògàn non melon an tou mpa wè sa men tandot fi toujou se yo map baw la wi m gentan baw tomat m gentan baw ee sa vle di ke lèw pran karòt karòt la wap wè lèw koupe li lèw koupe li wap wè li gen menm fòm avèk jew donk karòt la. Ju kawòt li bon pou, li bon pou je, li ede retin yo, ou konprann, byen, byen, nèv optik yo, ok, byen fonksyone. E tan dot ankò, pa egzanp lè nou pran jenjanb, jenjanb wap wè li gen fòm estoma, ebyen li swanye estoma, pa egzanp yon moun ki gen pwoblèm dijesyon, moun nan fin manje, li kapab bwè yon te jenjanb. Ok, e si nou pran zoranj, lè w koupe yon zoranj.

Pampelous se kwa sa wi. Pampi yon bagay konsa ok. M poko wè sa. Ou poko wè l? Non. Ebyen map montre w li. Pa gen pwoblèm. E apre sa nou gen ankò, nou genyen zaboka. Ki fòm zaboka genyen lè w fin fann li an 2? Non lè w fin fann li an 2 apre sa w retire bòk la ki fòm li genyen? Li gen fòm ovè yo. M poko swiv sa non. Li gen fòm e sub poze kounya al sub pou en mis. Li gen fòm ovè yo. Donk zaboka tou. Zaboka gen. Li wi. Zaboka gen menm kous. Lò fann ni. Lò fin fann ni an mwatye epi ou retire bòk la. Lè wap gade li gen menm fòm avèk yon ovè. Donk li swa ni non sèlman iteris ou ebyen li swa ni osi Wap mete plis atansyon avè sa. Wi li swa ni matris nou. Zaboka. Zaboka bon anpil. Nabo ka kontribye nan ovilasyon nou tou. Mwen sèlman konnen se yon eleman ki kòm si m ta di w ki kapab bese to kolestewòl. Donk se yon eleman kòm si m ta di w ki se yon brilè de grès. Ok? Donk lòske ou bezwen boule grès la, moun ki gen vant gwo tou. Yo ka konsome zaboka. Yes, konsome anpil zaboka l ap bon anpil anpil. Ok mis. Donk sa vle di ke e fwi yo gen anpil enpòtans pou nou. Donk yon moun ki bezwen ovile rapid se pa sèlman pran medikaman, men fòk ou. Yo ap ede nou tou.
Pran fwi yo. Men sa pa enpeche yo banm medikaman? Wi, wap pran ti medikaman w kanmenm, vwala. Men fòk ou aplike rejim alimantè a dabò. Ok.
Èske w la? M la wi. Donk sa vle di ke si ke ou met espwa w sou medikaman sèlman, ebyen ou pa nan, ou pa nan batay. Donk lè w leve maten, ou pa ka ap manje pate, ou pa ka ap manje spageti, bagay ki chaje avèk grès. Donk lè w leve maten, se fwi pou w manje. Ok. Se vrèman enpòtan. Epi fè ti salad nou tou. Ayisyen pa fè salad. E chak.

Ok miss, m panse ou konprann tout sa m di yo, pa vre? Wi m konprann tout sa w di m yo, e m ap mete yo an aplikasyon. Wi eske m pa ka konsome ti pwason m tou? Wi pwason an li bon anpil men, men pa egzanp lè pwason gra yo gen anpil omega 3, 6, 9 ladan yo k ap bon pou ou. Tankou olye moun ap manje vyann chak jou, mye vo l manje ti pwason. Pwason an bon anpil. Ok Donk lè w konsome ti pwason li bon. Kisa k ka rive yon moun? Kisa k ka pase lè l ap manje vyann chak jou?
Bon Vyann nan se yon pwoblèm wi. Òganis lan pa dakò kòmsi ta di pou w ap mete vyann ladan l chak jou. Moun nan gen dwa manje vyann nan yon lè konsa men ou pa sipoze ap konsome l chak jou. Non sèlman vyann pran anpil tan pou l dijere. Kòmsi ou mete lestomak la toujou ap travay, epi lè li vin nan entestan ankò tou li pa bon. Pa egzanp, lòske moun ap konsome anpil vyann, sitou pou vyann bèf kabrit, moun sa kapab vin gen yon sichaj ponderal. Vyann genyen fè ladan l. Fè nou konnen se yon oligo-eleman ke òganis la bezwen, ki depann, ki depann, ke òganis la depann de li. Sa vle di ke san fè, L ap difisil pou yon èt vivan an bòn sante, sitou pou globil, pou emoglobin nou yo. Emoglobin nou yo se fè a ki ba l menm pigman sa a ou wè l genyen an. Donk, pa egzanp, lòske moun nan gen yon anemi, sitou anemi feritrik, ou wè emoglobin nan vin gen yon koulè pal, li pa gen koulè wouj fonse l genyen an. Yes. Donk, sa vle di ke lè moun nan konsome anpil vyann, li pa bon pou li. Kòmsi òganis lan vin gen twòp fè.

Fè ki nan vyann yo òganis la absòbe l plis e se li ki pi danjre tou. Se sa k fè li pa bon pou nou konsome anpil vyann nan. Men fè ki nan vejetal yo, se li menm òganis la absòbe mwens, m kwè anviwon 5 pousan. Fè ki nan vyann yo, sa nou rele fè iminik lan, anviwon 25 pousan. Ok. E tandiske se fè dorijin vejetal lan, se li menm ki bon pou anemi, lè moun nan anemi an. Fè nou yon minit lan. Ok, se sak fè yo toujou voye moun yo manje legim tout sa. Yes, bagay sa yo.
Wi, e finalman, banm medikaman ou non. Ebyen kounya la, lè w fin konnen sa pou w manje, epi pa bliye tou fò w kapab kontwole dat ovilasyon w tou pou konn kilè pou w fè sèks. Premyèman ou ka kontwole dat ovilasyon w konn kilè pou w fè sèks, epi w konn sa pou w manje. Epi lè fini kounye a la medikaman wap ekri nou sou WhatsApp pou nou koman nou ka jere sa pou ou. Ebyen ok map fè sa. Dakò? Mèsi anpil wi Doktè Fabrice. Ebyen pa gen pwoblèm non la. Nan de di yon pwochèn fwa. Yon pwochèn fwa.
Bon yon ti konsèy pou nou medam, sitou medam ki nan laj pwokreye yo. Donk pa sèlman kontante nou nan pran medikaman, aplike tout. Sa Doktè Fabrice sot di nou la ou mete yo an aplikasyon se pa sèlman pran medikaman pou nou ovile nou bezwen ansent paske m konnen gen anpil nan nou ki anvi gen yon timoun ki anvi pote yon bebe donk pa sèlman kontante nou nan mande medikaman pou nou ovile donk mete sa ke l sot di yo an aplikasyon sa ka rive nou ka pran medikaman men rejim alimantè a li konte anpil li konte anpil e n ap pran mwens tan tou pou nou tonbe ansent. Aplike konsèy li sot pote yo. Konsa tou n ap pran medikaman. M pa di ke nou pa pran l, li enpòtan, men konsèy alimantè yo, rejim alimantè yo pou nou respekte yo, sa a pi enpòtan toujou e n ap pran mwens tan pou nou tonbe ansent. Pataje videyo yo pou nou silvouplè. Paske se sante pam, sante paw, sante pa nou tout. Ann kontinye voye chanèl la monte. Pouki yap fè sa Wendy?
Yap fè sa. Se enposib. Ou kwè sa?
Sante pam lòt nivo. Se pa sèlman sante non. Nap bon mizik tou wi. Bondye pa kreye n poun te konn lanmò. Li te ban yon vi menm jan avèl. Sa vle di n pa tap janm mouri. Poutèt yon fi defann di manje, Adan ak Èv dezobeyi.